Fòm tou al kot kazèk la. Paske yo di dejan kay moun sa yo lè w pral lakay yo, fòk ou mete kòd. Wè sa m di w la? Fòk ou mete kòd. Kounye a la, menm dwe m dwe kazèk la, si w wè bagay sa a bon, kazèk la ap tou bliye kòb la. Wè sa m di w la? Epi gen yon pakèt ti bagay tou k ap fèt nan kanton an. Fò m al esplike kazèk la de A a Z kounye a la. Ase m pale a nou ase! M konnen pandan m pale a la a dezòd ka fèt. M pale a ase! M pale a!
Koman pèp la kòm balo? Kazèk mwen. E kanpe la chèf mwen. E semèn nan mwen gon arestasyon e e mwen gen granmoun brazon. Moun brazon ap bay pwoblèm? Yè, kap bay pwoblèm.
Ok. E misye gon ti kòb poul banm bèl moman. Ok, ok. Men lajan sa a mpanse ke l gen 1 an MZ paske mwen menm gen 1 an depi m pa janm wè misye. Oh, fò brazon yo peye kòb la. E wèm pa janm wè misye a, nou pran arestasyon pou misye. E nan zòn mwen la, yo pran tout tè nou nèt, nou pa gen yon ti tè pou nou travay. Misye te pwomèt mwen li t ap ban mwen yon ti tè pou kòb la. E m pa gen kontwòl misye. Gade, lè w gen pou nou pran granmoun sa a, pou nou maltrete l, pou nou mare l kou krab, epi pou nou mennen l vin jije la a, anndan biwo a. Chèf la, sa w di m se sa, e se avan m ap travay wi. Men se konsa l ye, paske kay sa a, se yon ti biwo m ap fè, e se pou ti nèg mwen an. Ou konprann? E k ap òganize l de sèl fason, se pa vrèman biwo a sa. Biwo a lòtbò. E lòt biwo a, e se lè m mouri se pou m bay lòt pito. Men ti nèg pa m nan, biwo sa e pou li pa m òganize l la. Men pa gen pwoblèm. Konprann?
Pa gen pyès pwoblèm.
M panse ke pouvwa mwen menm, se mwen menm ki ba w lwa, depi w wè brazòl, mare l kou krab, pote l ban mwen. Mezanmi, kidonk,
yo di m konsa se kot kazèk k la ap fè kay pou ti gason l nan la l ye. Mezanmi, nan ki bwen kay sa ta sipoze ye la a? Epi moun nan ap bon esplikasyon. Moun nan tankou son moun ki fè la soud zòrèy. Ou ap pale ak e, li pa menm ka tande, li pa menm ka ba w enfòmasyon kote kote a ye. Aah! Mesye oo! Pandan m ap pale a, l te di m depi m fin janbe ti, ti pon sa a la a, m ap voye figi m. Nan ki direksyon l te di m ankò? Agoch, li te di m, idwòt, idwòt li te di m. Se isil te dim. Dejan gwo otorite an sa yo fok ou aranje w byen fok ou mete kod pou nan la se sak koz la mezanmi m oblije vèske kò mwen ou tande m vèske kò m lèm rive fok avek la di pitit papa ti dam sa fou rete w koko laten.

Kounya la Gade gwosè Gade gwosè pye mango Woy M sanble pa nan moun isi menm Menm mwen zanmòn M ap di mango

Pandan nou vin chita la, nou pa vin moun nan pale anpil lan ankò. Ou wè sa m di w la? Sa vle di, nou twa la menm lè kèlkeswa fason, kèlkeswa jan, nou twa nou pa ka fè, nou pa ka fè gwoup la. Nou p ap kapab. Paske, ou konnen sa nou pral regle a, fòk nou gen nanm, fòk nou gen nèg. Ou wè sa m di w la? Fòk nou gen nèg. Epi. Kelkeswa fason kelkeswa jan an menn se solda poun genyen wi menn. Kòmandan men sa nap fè mwen gen de twa zanmi ki ki konn avèm la nèg sa yo danban wi kòmandan sa nap fè nou pral chache nèg yo nan baz men. Ooh se pa manti vre non se pa manti vre non bae mkonn nèg yo trè frajil nèg yo danje anpil wi depi talè la nou pral kòmanse al tcheke nèg yo. Mesye banm di nou yon bagay non nou epa dlo nan bouch nap vin nap vin di bae non se aksyon poun fè si nou konn nèg yo kapab se al chèche nèg yo epi nan semèn nan la nou sipoze mete isi a opa. Wè sa m di w la menn. Mesye mete, gade, wè mwen menm kè m mande Bondye wè. Mwen k ap di nou sa ankò mesye. Se mwen k gen kòmande isi a. Ou menm, m konnen w kapab. Men tonnè kraze m, tonnè boule m. Isi a mwen k pou kòmande l. Apre m fin kòmande l, wè, wè tè yo m pran nan men kazèk la, se kazèk la menm m atake pou nou kòmande isi. Gwo kòmandan se pa manti vre talè fòn fè sa ann soti nap soti epi nal fè sa. Ebyen pa gen danje non mesye.
Ou fin pale wi frè.
Eee kit kit wè la pi vit ke posib aprè yon ti tan la nou sipoze vin a nèg yo banm wè sam diw la ebyen pa gen pwoblèm non mesye nou mèt ale paske mwen map pran lari la mpa konnen ebyen ok pa gen danje non mesye pa gen pwoblèm.
Fòm pale ak granmoun nan pran chèz tou. Ohh ee ee ee kazèk la ou paka lagel konsa. Wap kite chèz mwen, se chèz mwen di. Ebyen ou paka vin lakay mwen pou wap kòmandem, e sam di se bay mwen kap pou bay bon chita, pa gen anyen pou dim. Monchè eskizem pa gen klè, ou pa wè lèm ap vin lakay ou yo dim konsa fòm mete kòd, ou pa wè kòd mwen, an palan de sa se ke banm di byen, se granmoun nan zòn nan ye mte gen asosyasyon poum ta aretew men ou vin lakay mwen se trè enpòtan. E fok mwen ka pale avek ou. Wi wi wi se wi se se.
Bon ti kob pou mwen bel moman kob la ap moute. Monche se dwa. Se kounya map pale avek chef la la e map fel konprann e tout bagay. Se kelke cho. Ou konprann?
Se kelke cho.
Men apre sa son fyète ke ou vin lakay mwen m paka reyaji avèw menm jan. Men wap vin lakay mwen tou ou te gen kazèk tou e se mwen kod ou mete. Non mwen menm toujou tande ap pale de kod. Mwen menm mete kod mwen sou mwen vekse m. Non non non gen kol gen kod. Sa vle di kod la.

Ou konnen vreman. Wi mete kòl, mete kòl, sa se kòd, sa se bagay kòmsi e yo mare bèt li ye. Ou konprann? Konnen la ki donk ou vle di m son bèt? M pa di w bèt, m pa ka trete w bèt etan sa se kote nou tout moun anraje sistèm nou. E ok, ok, pa gen pwoblèm. Sa k mennen w bò isi a isi se kòb la oswa se sou bagay ou gen pou di m? Ou konprann? Ann kite, ann kite priyè pou n jwe kantik. Pa gen pwoblèm, m ap pale m ap tande w.
Gwo radiyès kap fèt nan zòn nan kazèk la. Wè radiyès sa ka fèt nan zòn nan si nou pa leve kont li nou san lè pèdi zòn nan. Ki adrès li ye? M wè w gen yon grate nan kò w. Ki adirès li ye? Monchè, se pa pou di grate non. Gen yon pakèt ti bèt lakay la, tout tan m di yo, m di a se fi konsa lè l ap lave, pou l byen lave rad li. Ah de wili ti bèt la afè finèz la ale moun mete tout moun konnen mwen mwen ap pale avè w la a bon bagay chita tou kaze lakay mwen chaje mezanmi ki chaje bay konsa monchè pou nou kite pou yè a la pou nou antre nan kòd fè dirèk kaze yo pa kite yon papye tè yon ti kay tè yo pa kite anwo a donk komanse antre nan tout tè yo. Mwen wè depi dat m bro m te ka vin few bon vibrante yo. Ala sirèn nan la a. Menm ti gason lan w wè kap mache byen hard nan kanton an nou pèdi nou san lè pèdi m nan bouk Delaunay. Oh ti nèg pam nan mwen menm atch atch atch koman nou se bon bagay m wè mwen menm e nèg ke travay di pou m fè edikasyon l e kay ke m fè pou li kay map prepare pou li mèb anndan an.
Kidonk se travay di a. Men nèg la lekòl jounen jodi a pou di m menm ti nèg pa m nan nan ki? Nan ki bagay konsa? Se pa nan gang nan li ye non. Se gang k ap pran l. Se pran y ap pran l. An y ap pran l y ap kidnape l. An bon mwen m pa konn mo sa non. M pa konn mo kidnape a.

Ti ki ti gason? Ki ti gason wap pale? Ti gason pam nan? Ti fim nan son mango raz. Ti gason nan son mango raz la li. Pa pou dil. Pa pou dil se kob la.